Bonjou bonjou bonjou bonjou Sa depan de lè nap tande a Bonjou bonswa Sa depan de lè nap tande E jodi an nou vin pote yon lòt imaj pou ou Nou nan yon vil yo rele vil Malenga Nou vin enfòme ou byen E Malenga Palana Jodi an nou vin montre yo E Kèlke edifis Ki konstwi Nan Palana La Nan mout ou jwenn ou ya Son vil ki tèlman bèl. Son vil ki tèlman tèlman bèl. Na moutre ou kòman sa ye nan vil Palana Malenga. Se ke na pen fòm ou byen. Ou kèlke choz. Na pen fòm ou byen kèlke choz de vi ki genyen nan peyi Brezil. Ou menm ki ta renmen wè kelke imaj kote e kelke vil ki vrèman vrèman bèl men jodi an nou vin pote l pou ou. Chak jou wap jwenn yon nouvo diferan. Wap jwenn yon nouvo imaj ki diferan e maten an aktyèlman nap pale a la nou nan vil. Malinga, nou vin enfòme ou byen kèlke choz e kèlke edifis ki vrèman, vrèman, vrèman, vrèman bèl e kote ki bèl anpil nan Palana Malinga. Dakò? Se sa nou vin enfòme ou maten an, nan moutre ou kèlke choz e la maten an, nan fè ou viv kèlke bagay. Se sak fè nap mande pou prezidan nou, pou gouvènman Ayiti an li menm, nou ta mete peyi Ayiti nan yon kondisyon konsa. E san fek nap gade la, nou wè yon kote ki vreman bèl. e ki pa gen okenn fatra, envètisman fèt e se konsa nou ta dwe kenbe peyi nou pwòp, non sèlman se pa peyi moun pou n ap gade e ki vrèman pwòp men nou ta sipoze kenbe peyi nou pwòp. Ta sipoze kenbe peyi nou prop menm jan lot nasyon ap konstwi e menm jan lot nasyon ap konstwi jis konsa tou nou ta sipoze kenbe peyi nou prop. Sa nap gade la, jan wap gade la se yon edifis japonèz se japonèz yo ki konstwi edifis sa e jis pou yo kapab vann ou menm brezil se pi bèl kote Ou te kapab fè envestisman nan peyi Brezil pou konstwi e ou menm ki bezwen vann kelke choz ou bezwen konstwi pou vann jan nap gade la nap wè edifis yo ou kapab vin envesti nan peyi Brezil la paske son peyi ki ba ayisyen anpil posibilite poul fè nenpòt sa li vle ni se pa ayisyen sèlman tout etranje ki bezwen vin envesti nan peyi Brezil ouvri pòt li. byen laj pou vin envesti. Epi san rasis ankò, se pa nan peyi yo pral mennen envestikasyon sou ou. Sèlman si ou fè kòb la nan movèz kondisyon, yo kapab mennen envestikasyon sou ou kòman ou fè kòb sa. Men depi yo konnen kòman ou fè kòb lan, jisteman se pa yon peyi yo pral fè anyen de ou menm ankò. Yo ap kite w envesti paske se lakay yo w ap envesti an. Jis ou yo konnen ou pa ka ale avèk richès lan. Lè nap gade nap wè bèl kote nòmalman bèl kote nap gade ou konprann se sak fè nou di nap pote kèlke imaj pou ou trèz enpòtan. Sak fè nou di nap pote imaj sa pou ou trèz enpòtan ou konprann trè trèz enpòtan nap gade la e son kote gen anpil pye bwa tou se sak fè toujou gen lè moman ee lapli yo se sak fè toujou gen anpil lapli ou konprann Sa fè nou di nap pote bèl imaj sa pou ou lè nap gade la e kèlke edifis ou japonè konstwi e lòt nasyon vin konstwi nan peyi an e nou kwè se sèl ayisyen sèlman ki nan peyi an ki pa fè efò pou konstwi e nan peyi an ki pa konstwi dè biznis men nap gade nap wè pi fò e edifis sa yo nap gade la pi fò se japonèz ki konstwi yo yo envesti nan peyi a yo fè envestisman nan peyi an N ap gade kèlke choz, n ap viv yon kote ki vrèman bèl, humm, n ap viv yon kote ki vrèman bèl, ou konprann, e nòmalman Juan-Anzul an, nou pa lwen, nou nan yon vil yo rele vil Malenga, dakò, nou nan yon vil yo rele vil Malenga. Nap gade de grand bagay Anvan de grand choz Nap gade de grand choz E se sak fè nou diw E si se la ayisyen selman ki pa investi nan peyi an Ki pa konstri de grand biznis Je nou ta moutre w lan Nap gade de grand edifis Building sa nap gade a Se japonè Pi fò japonè ki konstri E tout sa japonèz konstwi wap wè mak japonèz lan sou yo nòmalman e paske yo menm ki fè envètisman nan peyi an. Ebyen se sa nou vin moutre w jodi an egzakteman se sa yo nou vin moutre w jodi an e jis nou di jodi a nou vin fè kèk ti vizit nou pote bèl imaj sa yo pou ou. Zoulan e jeune amour tro lala Matiana oblije leve nou fè travay lan e pou nou moutre w kelke kote e gen ayisyen kap pale jis teman nou vin dre moutre w ke brezil la pa yon ti brezil e nòmalman sa nap moutre w la se yon vil ki andeyò konprann se pa se pa yon vil ki andeyò men se yon grand vil li ye ki nan palana ki se malenga egzateman Nap fè w viv de bagay. An nap fè w viv de bagay. Nap wè kòman japonèz yo envesti nan peyi. Kòman yo agrandi peyi. Nòmalman se pa politik nou vin fè. E se sak fè ke m vle m te vle moutre w kèlke bagay. Se pa politik nou vin fè. Wè sa m di w. Jis nou menm tou yon jou si nou met tèt nou ansanm. E menm jan ke drapo nou make linyon fè lafòs lan, si nou met tèt nou ansanm, nou panse pwojè sa yo li ka reyalize. Si dè boujwazi t ap envesti nan peyi an, e nou ouvè pòt nou ba lòt nasyon vin antre vin konstwi, lè sa nou menm n ap tankou la n ap gade la nan vil Malinga, jan n ap gade la a jis n ap wè jan tout bagay yo reyalize. Ou konprann? E se pa politik nou vin fè. Pifò sa w wè k ap fèt la a, kiyès ki konstwi yo? Se. Japonèz ki konstwi pi fò. W ap wè mak yo. Konprann? W ap wè mak yo nòmalman. E jis Japonèz yo antre, yo vin konstwi. Nòmalman, pandan ke yo antre vin konstwi an, epi konsa yo ouvri pòt ba yo. E nou menm tou, si nou pa mete san egoyis nan tèt nou, nou sipoze kite yo antre vin envesti nan peyi an tou ou konprann nou pa sipoze mete nou pa sipoze gen san ou paske gwo san pap mennen nou okenn kote lè nap gade pi fò peyi kap fè efò nap viv de bagay estraòdinè. Nòmalman, vil sa a n ap gade la, jan m ap montre nou an, n ap wè kòman nasyon yo antre vin konstwi y a. N ap wè kòman yo antre vin konstwi. Brezilyen, Japonèz, tout nasyon nèt. Sèlman m retire Ayisyen, paske poko gen Ayisyen, m poko tande Ayisyen ki ki di men sa Ayisyen fè nan Brezil ki konstwi dèyè gran bilding sa yo, e gran edifis sa yo. E sa n ap viv la jounen jodi an, jan n ap gade a la, jan n ap gade sa n ap viv an la se Japonèz ki konstwi yo. Wè yo? Nòmalman senbòl yo sou yo. Ou konprann? E se pa Ayisyen non ki konstwi yo. Se lòt nasyon ki antre. ki vin envesti nan peyi an ki fè peyi a bèl eta sa ou konprann. Ya jwenn a moto la la e nou pap gen chans moutre w tout bagay e nou pap fin gen chans moutre w tout imaj yo nèt sa nap moutre w la la e se ke semèn kap vini nou gen pou nou pote yon lòt imaj nou pral moutre w e kelke nou pral moutre w kelke choz toujou nou pral moutre w odovia di maninga e gran tèminal la se kòm si yon èpòt bèl bagay mouman jodi a nou pote ti video sa pou ou sèlman epi rete branche jisteman pou yon lòt imaj e pou yon lòt video lè sa a n ap ankouraje travay la. Ou menm ki ta anvi konnen plis, ki ta anvi konnen plis imaj, plis edifis, plis bèl bagay, n ap di w pataje, like, abòne epi kite yon kòmantè pou nou, pou ankouraje nou. Dakò? Babay, a la pwochèn.